Vladimi Paraison vide bal sou chèf gang Gran Ravin nan, Ti Lapli ap benyen nan san. Vladimi Paraison, depi l te fè 3 zè gon operasyon k ap mennen nan Gran Ravin, nan Maryani, ni Boutba, ni Ti Lapli resi jwenn avèk zo grenn yo. Bonjou, bonswa, byenvini sou Info Peyim TV. Nou chaje avèk enfòmasyon, nou mèt fè nou konfyans, nou pral pataje yon nou pral pataje trè trè bon moman ansanm. Kisa bagay la ye la sosyete, Vladimir Paraison, nouvo chèf polis la, deside mennen operasyon nan Gran Ravin. Vladimir Paraison fè konnen ke si l kòmanse nan Kwadèboukè avèk nan Kanaran, se tou vid l ap bay ti mesye Matisan yo. Paske objektif la, Se ouvri ni gran Nò, ni gran Sid, daprè sa nouvo DG Lapolis la fè konnen, asavwa Vladimir Paraison. Ebyen, Vladimir Paraison fè konnen ke Matisan pi difisil pou l debloke ke wout gran Nò a. Paske, kote Jeff Canaran sitiye l la, kote lanmò 100 jou sitiye l la, li pa twò difisil pou yo ouvri. Gran Nò a. Men kanta pou Matisan, gen twòp chèf gang nan Matisan. Lè w pran Boutba k ap jere Maryani, lè w pran Izo, ou pran Manno, ou pran Kilik, ou pran Gwoup Bougòy, ou pran Ti Lapli, epi ou pran Krisla, San konte ti mesye ki gresye yo, nou vle pale de ti bebe bouk goy, nou vle pale de san fontyè, DG lapolis la fè konnen ke se la l sipoze kòmanse. Enben nan sans sa, operasyon lanse nan gravin, Vladimir Baraison pete kout bal sou ti lapli. Gade ti chèz ba w, vin tande detay, vin tande enfòmasyon. Nou kontan dèske nou avèk ou, n ap di w deja bon. Week-end sou Vibration Positive la kote ke nou pral antre direkteman dan laktyalite pwiske pandan nap pale la bon se si sèten ensekirite a li toujou premye ran men pa kont e nou aprann gen plizyè plizyè fo biyè e ke la dwan ta sezi pandan ke nap kritike la dwan pa rapò nou menm kantite e e e taks kantite kantite fo taks yap pran sou popilasyon an nou pral vin sou sa egalman men o de la de sa medan misye Nou te pwomèt ou dosye Shelson Sanon Nou pral pale de sa Piske nou te gen chans Pale avèk madan Shelson Sanon E ensi plizyè lòt konfrè Ki te avèk nou nan dosye sa Piske nou di Jodi a la gen yon Gen yon dezòd ki fèt nan dosye sa Fòk gen moun ki leve kanpe Piske n ap pale de revolisyon Brèf E an nou deja salye Pradel E Amalik Pi Salomon Mesye mesye bonswa bonswa
Ebyen son plezi pou nou menm nou kapab enfòme nou de sitiyasyon e de ki apè de bouke ebyen o nivou de peyi a ebyen nan bouke o nivou de konsèy prezidansyèl evè ke pou eminist a yon defi de mil ebyen yo dwe ekoute vwa rezon demisyone avan ke yo pran nan sa n ta rele operasyon Nepal ebyen dapre e plizyè responsab pati politik ki mande pou mesye konseye prezidansyèl yo te demisyone. Lòt enfòmasyon n ap gen pou n kapab devlope pou ou, n ap li ke Sendomeng fè yon prizon li mete imigran ayisyen yo, ebyen se Ayina, ebyen kote ke li arive mete yo. Ebyen jodi samdi 13 septanm 2025 la, ebyen n ap li ke o nivo de Lyankou, ebyen e kote ke bandi Savyen yo toujou ap bay pwoblèm kote ke. se e dife yap mete nan kay popilasyon an vwala enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò bonswa Salomon.
Bonswa Jimmy, bonswa Pradel, nap salye Amalik, nap salye tout entènot, moun afè Bon TV, nou trè kontan pou nou te lakay ou jodi samdi 13 septanm 2025, bonswa Amalik.
An nou pati direkteman nou fè Zamalek e an nou antre direkteman dan laktyalite e pradel nou wè gen plizyè fo biyè e mesye an nou antre sa e plizyè fo biyè nou wè ki sezi la. Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo ebyen nou salye plizyè medya ki releye nou la. Ebyen ladwàn yo arive sezi 596 fo biyè. e 100 dola ebyen se dola vèt dola ameriken epi yo arive arete yon moun ebyen nap di w ke jounen vandredi 12 septanm 2025 la ajan dwàn ayisyèn yo ki an pòs ebyen nan dwàn sen mak yo entèsepte yon enpòtan lo fo biyè dola ameriken ebyen pandan yon verifikasyon ebyen yo tap fè nan yon koli ki te soti ozetazini. Eda Meritkemt ebyen n ap di w ke ebyen selon deklarasyon otorite ebyen dwanyè yo e ki yo menm ki t ap pale de ebyen sitiyasyon sa a jan ke nou di w li se ladwann onivo de Senmak ki arive fè sezi sa a selon otorite dwanyè yo ebyen koli a ki te gen egzakteman 596 fo biyè de 100 dola ameriken swa yon valè fiktif de 59,600 dola ameriken, dekouvèt sa te fèt pandan yon kontwòl woutin temwanyan ranfòsman de mezi de siveyans dan lè pò dantre di peyi. Biyè sa yo, yo sezi yo, te imedyatman remèt yo avèk yon jij de pè pou konsta legal tandiske konsinyatè koli a, yo te remèt li ansanm avèk.

nan machin ke yo vini gen de polis ki vini e o nivo de dwàn dwàn sa pa fèmen. Ah ok ok enben e jimmy bon banm di w e ti sa pradèl pa rapò avèk e kesyon fo biyè a e resaman mwen wè anpi dominikèn gon yon dam yo arete la avèk plizyè fo biyè la e la depi w tande yap vini ak fo biyè sou mache a se yon mwayen moun ta son lòt vòl son yon vòl òganize pa egzanp moun nan gen dwa vini la e avèk kòb li sitou sektè enfòmèl la sektè enfòmèl la pradèl. E gen de moun k ap achte la epi ou tande li se lajan ameriken ke l genyen, sa w tande a tou li ba w lajan ameriken, oubyen li pa achte la kòm nan men yon kanbis la li pa tèlman fin twò konn lajan, li parèt avèk yon mil dola ameriken pou yon biyè epi li bon. Mwen m panse se yon bòn arestasyon ke l ye paske sinon li pral fè plis defisi onivo de mache enfòmèl la. Mache enfòmèl la. Paske lè m di mach enfòmèl la, se de moun ki bay yon ti machin, ki bay yon materyèl nan men yo, pou yo kapab kontwole si lajan an bon, si lajan an pa bon. Paske lè ou pa gen mwayen sa yo, se, ann Ayiti lakay pa nou Gwadèn, youn nan meyè fason ou gade si lajan an bon, swa moun nan pase dwèt li nan bouch li, li pase sou lajan an, oubyen li gade lajan pou l wè, si l wè Washington, si l wè Hyppolite, li gade aspè sa yo. Mwen menm m panse. e sa se ankò mye, se te ka dwe 16 e biyè 100 dola meriken, sa vle di ou wè nèg sa li depanse rive nan pòch gen 50 mil dola, e pale de zam sa mwen m trè kontan e pou a pa rapò avèk e chwa e arestasyon ke yo fè o nivo de dwàn se mwen ka pale. Se men nou toujou pale de sa medam mesye kesyon fo biyè yo e son bagay ki fasil ok son bagay ki fasil gen plizyè sit pandan map pale avèk ou la. E m pa bay sit yo an nòd men depi w al sou sit lan pou 25 dola an nou di kanadyen 20 dola kanadyen yo gen dabò nenpòt 25 mil dola ameriken yo gen dabò 30 mil dola ameriken on fason e se de fo biyè ok e men fo biyè sa yo nòmalman yo itilize se souvan jan de biyè sa yo yo itilize lè moun yo ap fè fim lè w ap gade fim lè w ap gade seri se jan de fo biyè sa yo ke nòmalman aktè yo itilize, pwodiktè a itilize. Men, ou konnen, mechanste a w ap toujou jwenn ni. Ayiti se pa yon bagay, se yon bagay tout tan n ap tande plent e sou kesyon fo biyè sa. E se pa senpleman Ayiti, isi menm Kanada, gen anpil moun k ap fè dezòd avèk kesyon ap achte fo biyè sa yo an ling epi pou yo revann, pou yo distribiye. Sa bay anpil anpil pwoblèm E aktyèlman sou kesyon fo biyè pou 25 dola medam mesye, yon moun ou kèt ou geta jwenn nenpòt ou geta gen 30 ka nenpòt 40 mil dola. Ou wè moun nan chaje ak kòb poutèt pa vre. Se sou yon sit lale l kòmande yo epi lè konsa yo menm yo voye yo voye l pou yo pou li pa lapòs lakay li epi son bagay ki legal wi son bagay ki legal men kounya Konsomasyon fè avèk li a, se li ki legal. Brèf, e jan nou di l prè de 30 a 40 mil dola e fo biyè ki sezi an Ayiti la, jan n ap gade la. E endividi sa Pradèl, nou pa konnen si misye se nan dyaspora l soti e ke yo arete la?
Panse li t ap vin pran koli a, ebyen yo arete l. Panse ke lendi n ap gen pou n fè yon pale avèk komisè polis la ansanm avèk tout lòt mesye yo e pou yo te kapab bay. ebyen eh eksplikasyon ebyen eh pou yo ka prezante ebyen eh mesye sa. Nap avanse ebyen eh nan lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a ebyen an ale o nivo de konseye prezidansyèl yo e Jimmy Salomon e m panse ke jan ke nou toujou di li chak konseye prezidan yo koute 93 milyon 500 mil goud pa ane o trezò piblik, swa 1 vigil 122 milya de goud pou ansanb ebyen manb cpt yo, selon yon rapò rnddh. Chak konseye yo pèsevwa 225 mil goud kòm frè mansyèl, 400 mil goud pou rezidans yo.

avèk konjwen oubyen konjwent yo epi 300 e 3 e milyon 500 mil goud pou ti dejene epi lunch. Pa ayè, konseye yo benefisye prim espesifik pou fèt patwonal yo epi lòt selebrasyon, kòm egzanp, chak konseye sot resevwa la ant 3 milyon e 5 milyon de goud pou fèt paskal. Sa vle di ke nou genyen 9 konseye yo, ebyen mesye yo se nan lajan. Sa di ke peyi a nou nan pwoblèm, pèp la an difikilte, tandiske mesye sa yo, yo menm, yo ap jwi lajan yo. Genyen tou anpil reyaksyon, genyen konseye prezidansyèl yo avèk premye minis Alix Didier Fils-Aimé, ebyen yo di yo dwe tande vwa rezon an, demisyone avan yo envente yo pa la petite porte. Peyi a bezwen yon tranzisyon responsab, lisid e oryante. vè vrè defi Repiblik la, yon opòtinite ki ouvè pou on nouvèl jenerasyon politik pòtez despwa e de ripti. Ebyen nan enpas bidjetivò e steril, kasasyon rete isu ki plis kredib pou kapab re-inisyalize ebyen pwosesis la, ebyen se sa anpil moun yo menm yo mande. fòk gen gwo mobilizasyon ebyen pou yo kapab voye konseye sa yo al fè wout yo paske avèk tout premye minis sa yo pap itil peyi anyen yo te gen pou yo te fè eleksyon yo pa janm fè eleksyon ebyen jiskaske jodi a la ebyen yo te di ke yo pral bat pou yo mete sekirite ebyen pa gen e sekirite nan peyi a Salomon e Jimmy m panse ke Se o jan ke nou te gen tan fè sondaj la, ebyen popilasyon an di yo ta byen renmen on Ayiti Nepal, ebyen lè sa a se pa rete kraze kay malere malerèz, ebyen se pase pran boujwa, ebyen jan yo bay Bwa Kale, ebyen Bwa Kale nan nouvèl operasyon ki ta sipoze fèt la, ebyen fò n chache kay tout nèg ki te minis ki vòlè kòb lajan Petro Caribe, ebyen yo pran kòb sa yo. Ebyen se afè pa yo yo regle. Ebyen men Michel Martelly gon pil e lajan kote ke l fon gwo kay nan zòn bwa nèf nan latibonit ebyen e kay sa se pa 2 milyon ke l koute men atè a la m panse ke se yon operasyon ebyen kay sa yo nou ta sipoze pran l pou ta biwo kazèk ebyen k ta sipoze ebyen enstale l o nivo de sa yo e lòt kote ankò n konnen se kay nèg yo ebyen se la pou n ta kòmanse sible. al chache yo paske gen anpil nan yo nou konnen pap gen tan pou yo ale ozetazini pou yo ale lòt kote nou panse ke e jan yo anonse li ebyen se fon bon mouvman ebyen mouvman se pa e al pran malere malerèz pou n kraze kay yo ebyen se chache kay gran nèg yo ebyen pou n ta di ke nou fon bon operasyon miskle pou n wè si n te ka retire tèt nou nan sitiyasyon paske jodi a la bandi fin avèk nou gwo bandi a vès yo fin avèk nou ebyen nou menm ki nan klas mwayèn nan pa gen klas mwayèn ankò an Ayiti tout moun nèt se sou tenkyou lè ou gen yon ti kòb yon mil goud nan pòch ou ebyen ou vire la li fini ebyen moun ki te genyen e kote ke yo te andeyò yo t ap travay latè yo vin lavil ebyen moun yo vin tounen de mandyan poukisa paske yo pa ka kenbe. Anpil malere malerèz ki nan dyaspora yo menm tou yo nan sitiyasyon yo te kite peyi a, yo te vann bagay yo, yo t al nan operasyon Biden, ebyen jodi a Trump di l ap mete yo deyò, ebyen se plis mizè ke moun sa yo ap vin fè ann Ayiti Salomon. Parapò avèk sa w ap denonse la, e. Lè w ap gade konbyen kòb yon manm cpt ap touche, yo pa youn sèlman, yo anviwon nèf. Nèf, epi w wè mesye yo k ap touche yon pakèt bann kòb. E w wè petèt lè w tande pri kòb salè yon manm cpt nan yon ane oubyen nan yon mwa ak pri kontrèman avèk prezidan fransè, prezidan Etazini, monchè ou fòk yo ta mennen yon bon jan ankèt. Paske peyi ki òganize, kote kòb ap antre, kote moun ap byen viv, prezidan pa kite enòm kòb pou preske 100 mil dola ameriken preske e chak manm te mete. Kounye a ou wè e la ankò e lè w gade e Donald Trump menm lè w gade Steve Buttigieg li pa pou mete tout kòb sa a. Kounye a.

Sa ou ta di monchè, map prouve yon bagay la. Sa vle di mwen menm m panse ke fòk nou mete fren avèk bagay sa yo, paske koripsyon li twòp andan peyi a. Koripsyon nan dwàn, koripsyon nan kesyon DGI, koripsyon nan tout bagay nèt andan peyi a, e ou wè peyi a li vrèman ap efondre pa nèt. Mwen panse e aprè 1921 sa yo, fòk nou goumen, fòk nou goumen pou n pa janm tonbe nan lòbèy konsa, pou n pa janm tonbe nan sòt de bagay konsa ankò.

Mezanmi nou tande konbyen ki kantite lajan neg sa yo ap.